Daniel Loriston ou se moun ki te benefisye de pri GRAN, an fèt konkou dantreprenè ke GRAN te òganize. Di nou egzakteman ki sa pri sa a te ye?
Mèsi Blaise. Pri sa se yon distenksyon ke GRAN ki se Gwoup Daksyon pou Rèn Ayiti Nouvèl, ki son òganism entènasyonal te atribye a nou, se le prix jeune entrepreneur de l'année 2012, se nan optik pou yo kapab mete sou pwojektè de jèn oubyen de moun anndan peyi a kap fè de travay nan de kwen nan peyi a ki izole, se konsa pwojektè GRANAN te rive sou mwen jous nan depatman Nòdwès la nan vil Pòdepè. kote ke yo te al gade ki aktivite nap fè e yon aktivite a siksè ki pèmèt ke jodi a nou bay 14 moun travay apre 2 zan de fonksyonman. Donk GRAHN twouve ke nap lede leta ayisyen a mete moun a kreye anplwa, kreyasyon de richès lwayal. Donk sou optik sa yo GRAHN te chwazi nou kòm jèn antreprenè de lane. Son konkou nasyonal ki fèt nan tout vil Peyi a, e sou tout bil peyi a, se nou menm ki te jwenn chans pou nou jwenn onè sa a. Ki jan, ki jan yo te, yo te rive a chwa de ou menm? Donk, Grann gen 2 chapitr nan chak vil de pwovens an nan peyi a, don la vil de Pòdepè, e osi la vil di Kap, tout lè vil di peyi. E sèt ensi ke sibtilman, chapitr ke Grann gen nan depatman Nòdwès la, An nan vil Pòdepè a pli presizeman. E yo ap swiv ansanm daktivite ke m ap fè. M pa t enskri nan konkou, pa t gen yon òf ki te bay piblikman. Yo sèlman ap fè yon travay sibtil anvan ke yo deklare l ofisyèlman. Sètensi ke mwen te resevwa yon delegasyon de Grane ki poze m de kesyon. Men apre ke yo te vin nan tout chwa yo fè entèvyou nan vil la, mande de moun fè de mikwo twotwa. E a plizyè repriz ke antrepriz mwen an, si se Dal Papetri e Librèri Sèvis Denprimri. Yo wè non sa retounen, retounen e sèt ensi ke yo deside vin rankontre m. E lè yo ta pral rankontre m, se te mande m èske antrepriz la responsab fiskalman, konbe moun nou bay travay, konbe tan degzistans ke n genyen, eksetera. De bagay teknik, men le chwa te gentan fèt pa rapò a kantite kritè ke nou te reponn yo.
Ok, men ki jan ou menm ou wè inisyativ de Grann nan? Pou mwen menm, se yon bon inisyativ e nou panse ke anpil lòt òganism nan peyi a oubyen entènasyonal kapab fè sa. Lè mwen menm ki nan lonb a Pòdepè, trè rekile nan peyi a, m resevwa yon pri dekselans nasyonal pou jèn antreprenè de lane, sa ban m anpil angouman, sa ban m anpil kouraj e m wè ke gen de efò ke m ap fè ki izole, ki te nan lonb e gen de moun ki panse a sa. Donk mwen m panse ke se yon bèl inisyativ e ke sa li menm li pèkmèt ke mwen pran plis konfyans nan sa m ap fè a. M pran kouraj nan sa m ap fè a, m ranfòse mwen paske gen moun ki panse a li e gen moun ki prèt pou fè valè. e pou fè pwomosyon pou sa.
Dakò, men an ki sa pri Gran nan li menm li konstitye? Ki sa w benefisye lè ou menm ou resevwa pri sa a? M benefisye plito don fòt pwomosyon, yon fòt pwomosyon kote ke mwen devan prèske tout kamera nan peyi a, m gon pri ke. Yon plak donè ke m resevwa nan Caribe Convention Center le 4 oktòb dènye e ki pèmèt ke medya yo brake sou mwen epi plis moun konnen yo okouran mentnan de kisa m ap fè. Sa pèmèt tou ke staf mwen an k ap travay avè mwen an ke m ba yo yon sètèn disiplin manajeryal, yo wè ke nou gen siksè ke n kòmanse fè gras a disiplin a metodoloji manajeryal ke nou itilize yo. Donk sa vin pèmèt ke nou konprann ke n ap fè yon bagay serye. Gen moun ki wè l, ebyen an nou kòmanse vè lavan. M panse se pi gwo ankourajman n te kab jwenn pandan ane sa a. E vwala, se pou mwen yon gran eksplwa. Prezante pou nou Dal Papetri. Dal Papetri se yon jèn antrepriz ke nou kreye sa gen de sela dezan nan vil Pòdepè. Nou kòmanse avèk 300 dola ameriken sèlman ki te ekivo a 12 mil goud alepòk. Epi, dezan pli ta, nou gen 2 sikisal, youn nan Pòdepè, youn nan Senlwidinò. Donk, sa vle di aktivite a tèlman fè siksè ke nou pral detache, dekonsantre sèvis yo. Nou mete pou de popilasyon rekile nan Nòdwès la. Pandan dezan sa a nan Nòdwès, nou bay 14 moun travay, plis 4 kontraktyèl. Epi, donk, se konsa, yon antrepriz ki kòmanse piti piti, epi avèk 300 dola meriken ki pral fè jodi a, a sou 2 zan, li vo 75 mil dola ameriken pou pi piti. Donk, se pou mwen tou, yon okazyon, Blèz, pou mwen pale avèk jenès kapwaz la, ki gen entansyon fè biznis. M resevwa anpil kout fil ki vini de lavil di Kap, kote gen anpil jèn ki kòmanse fè biznis, yo dekouraje, gen de sekrè yo pa konnen, gen de disiplin yo pa genyen. Donk, se pou mwen okazyon pou m di yo, yo kapab, yo pa bezwen anpil kòb pou yo antre nan biznis, pou yo fè antreprenarya, yon ti kras kòb avèk gwo lide, gwo filozofi nou kap rive trè lwen. Mwen menm son mirak ki reyalize nan vi pa m. Dezan pli ta m gen 2 sikisal, 14 moun ap travay e ki gon salè desan. Donk, m panse anpil jèn nan Kap Ayisyen la, nan Nò la an jeneral kapab fè sa, ede leta ayisyen a bay anplwa, kreye anplwa a bay djòb. E sa pral pèmèt ke kantite jèn ke nou pral genyen k ap fè biznis, k ap kreye pwòp djòb pa yo, ta pral pèmèt ke nou gen yon ekonomi ki pwospè. Dayè, ekonomi an nou konnen nan tout peyi a, li pral pase pa PME yo, Pitit e Mwayèn Antrepriz yo, e sa kapab yon esò ekonomik pou peyi a konsiderableman. E nou ta sezi wè nan dizan, se jèn 28 lane menm jan avè m, 25 an, 22 zan, k ap bay travay, k ap kreye djòb. Donk se sa k tout rèv mwen, se sa k filozofi pa m.
Ou fèk rakonte yon bagay la ke ou byen di son mirakl, men pou mwen menm ki m pa fin konprann li, ou di m 2 zan anviwon ou kòmanse yon antrepriz avèk 300 dolar ameriken kounye a antrepriz la nan anviwon 2 zan li evalye a anviwon 75 mil dolar ameriken. Genyen yon sekrè pou sa? Èske ou ka livre l pou jenès la? Ebyen, pou mwen menm an globalite se la pozitivite, se lè zorizon gran sou yo menm nou fikse. M te kòmanse avèk 300 dola ameriken, m te di men nan 2 zan pli ta m vle ke m gen 2 sikisal nan depatman Nòdwès la, m vle m gen yon grann chèn dantrepriz. E sèt ensi ke nou pwal kontinye, kontinye envesti.

Dal papetri nan Nòdwès ka founi 30 mil enpresyon chak inèdtan, chak 60 minit. Donk men youn nan sekrè tou se finansman labank ke nou vin jwenn. E sa k pral fè nou jwenn finansman bank lan, se kantite lòbi ak kantite pwomosyon nou fè. Nou gen anpil sèvis ke n ap bay, nou fè anpil marketing, donk popilasyon an kòmanse pran konfyans nan nou. Kounye a, kapasite pou nou ofri vin pi piti ke kapasite y ap mande nou. Donk sa, epi labank menm ki vin wè sa a. Epi ofisye de kredi vini yon jou bò kote nou, yo di èske nou vle prete kòb, nou di ben wi nou ta byen renmen sa, epi nou jwenn kòb prete labank epi nou kontinye ap lanse nou nan achte pi gwo materyèl, nan elaji espas, nan sèvi plis moun, epi vwala, dezan pli ta, sa pral fè tout siksè sa vle. Enben, se te yon plezi Daniel Loriston pou m te kapab resevwa ou nan Info 5, èske pandan n ap fini antrevi a ou genyen yon bagay sou kè w Presizeman an 2 mo ke w kapab di jenès la ki sanble ap chèche oryantasyon l? Wi, jan m di w li, gen anpil jèn nan Kap Ayisyen, nan atravè tout peyi a ki t ap tande dènye emisyon m te fè ak Valery Numa a, kote ke yo te rele, e anpil nan yo vle fè biznis, anpil nan yo vle gen konsèy, m trè disponib. M ta vle ke revolisyon jèn antreprenè sa a li kòmanse apati de mwen nan depatman Nòdwès la. Nenpòt ki jèn ki vle ta ke m ta bay konferans, ke m ta pale avèk yo, fè des études, fè des études de marché, m prèt pou m fè sa, paske m konnen ke jenès on peyi se motè peyi sa a. Donk dènye mo pa m nan se ankouraje chak jèn k ap koute la fè biznis, iti, itilize sa n konnen, itilize sa n ka fè pou n kòmanse. Epi nou ka kòmanse ti piti epi nou pral wè bagay la pral eklate nan men nou. Paske jèn yo yo kapab, les jeunes sont fous et les fous réalisent toujours de grands de grandes choses. Donk mo pam nan se ankouraje tout jèn a fè biznis, a fè antreprenarya, lanse nou nan vi sosyal ak ekonomik peyi nou, vil nou e sa ka pèmèt nou reyalize de grandes choses, sa ka pèmèt ke nou itil a peyi nou olye nou mande sa peyi a fè pou nou men nou di men sa n fè pou peyi a.